Bon sa nou tounen la pou dezyèm pati a. Avan petèt anpil nan nou te ap gade premye pati a, nou te wè anpil pa w te vle pale nan premye pati a. Nou tounen pou yon dezyèm pati. Nan dezyèm pati a, n ap pati ak menm sijè a. Souke sa ka rive petèt gen lòt ti transvèsal ki ka fèt, men n ap tou rete nan menm sijè a. E m ap, bon nou konnen deja m di pou kòmanse avèk la fam dabò. Linda, poukisa nan relasyon defwa toujou gen ti diskisyon, yo di, Bon, m kwè w konprann sa mwen vle di a. Ban mwen esplikasyon de sa, selon ou menm.
Gen anpil bagay ki koz relasyon de nos jours toujou gen anpil diskisyon nan yo e yon ti jan mank de respè a tou. Kòm si lè w pran, anpil fwa gen diskisyon nan relasyon yo oubyen relasyon an kraze se koz mesye yo oubyen se koz medam yo. Anpil fwa, ou gen mennaj ou oubyen ou gen madanm ou, ou oblije anvi konnen sa madanm ou oubyen mennaj ou ap mennen deyò a. Ou gen zanmi w ki se jouden, epi w rive kot jouden an la, Jouden! Men si madanm ou ap, fò m konnen sa madanm ou ap fè lè l nan lari. Pe enpòt, ou pa oblije mande enfòmasyon. Bon, sa se yon lòt bagay, men m ka poze l, pa egzanp. Non!
Imedyatman ou fè madanm ou konfyans, ban m di w, sa k sipoze gen nan yon relasyon, toujou bat, pe enpòt relasyon ke w genyen an, menm si son amitye. toujou mete o minimòm 40 oubyen 50 pousan. Sa vle di menm si w konnen w pa fè moun nan konfyans vrèman vre wi, jis mete l. Wè imedyatman pa genyen l, w ap stil toujou panse negatif. Sa vle di nenpòt sa moun vin di w de madanm ou, a m te wè, menm si l pa t wè l wi, ou ka kite madanm ou lakay la la epi w al pale yon zanmi di w, m sot wè madanm ou la wi, w ap stil wè.
Linda, egzanp, ou se madanm mwen. Ou twonpe m ak Joubè. M mande w èske w ap di m, w ap di m ou twonpe m ak Joubè. Monchè depi erè lan se asireman sim twonpe marim erè a se lakay li liye. Non ok pa gen pwoblèm. Wi map di la. Mwen admèt e se mwen ki fèw twonpe joude men si wap di bon ok mwen twonpe joude men se koz m twonpe w ak joude. Ou mèt vole w twonpe map di w wi cheri ou gon tou vid la nati pa renmen tou vid se tou nòmal sou ki ton vid joude konble vid la se nòmal. Ah padon padon padon byen ke nou pran egzanp lan sou mwen la hein si w ta twonpe Malgre ou e pou tronpe l ak mwen, Wele sa tronpe la hein. Wele sa tronpe? Ah ouais? Men tronpe.
Peu importe se mwen koz, peu importe se mwen koz li li fè aksyon. Tronpe Wele sa, ou pa rele sa amour tout sa. Sa vle di ou fè l avè m paske ou vle di m ou pa jwenn yon bagay nan di m ou fè l avè m. Non, banm di w talè, son vid Jérémie kite. Jérémie kite vid la, se nòmal Jérémie pa chouchoute m, Jude ap chouchoute m, l ap karese m. M vin renmen Jude, m kouche ak Jude. Ou renmenm toujou.
Wi, mèsi anmwoo.
Mèsi anmwoo.
Tande, tande, tande, tande. Ban mwen moso, ban mwen moso. Pa bliye, gon pwovèb ki di konsa, gazon kay vwazen toujou pi vèt ke gazon lakay ou a. Sa vle di, wap toujou wè gazon kay vwazen an toujou pi bèl ke gazon pa w la wi. Non, si w aranje gazon lakay ou a, lap stil toujou ret fre. Men depi w pa aranje l, ou pa taye zèb ladan l, ou pa wouze l, se nòmal pou w wè kay vwazen an pi nèf. Li nòmal. Menm ke gen dlo pa gen dlo.
Alèz, sil pa ranje, sil pa konble vid li yo. Linda,
map poze yon kesyon k'ap trè trè trè oze. Trè oze. Wè mwen ak senti yo se oze a. Lè Linda ap fè sèks, ki pozisyon li plis renmen?
Lè map fè sèks, mwen renmen plizyè. Men mwen konn 2, non 2 sèlman. Sa vle di Lot m renmen. Ou met fè sa? Fè yes yo pou moun yo ap wè.
Non, lè map fè sex, m renmen pran kabann, m renmen back chat.
Ok. Ah!
Epi tou.
Wè tanda te. Te gen yen yen. Eeh! Ok! Epi tou, m renmen tap, se sak fè m al nan gym. Ah, ou renmen lè yap. Pou m travay bouda m, pou m gen mouda pou m pran tap. Wè. Oh! M renmen lè yap banm tap. Gon lot bagay m renmen ankò wi. Kisa?
Si menaj mwen fè sex avè m, li pa fè l pou mwen. Kisa l ye? Li mèt kwèm sou vle map sou kabann nan la fin fè sex map fèl. Kisa li?
Eskem oblije dil dan kame devan kamera? Menm si w pat menm si Bon ou pap dil devan kamera wap dil pou fan yo pou zot byen dil. Menm si w menm si w pata anvi dil pou mwen menm pou moun kap kap swiv ou yap anvi konnen wè moun yo poko yap anvi bon pa kite m pale anpil mye pase Mye vo w dil. Mye vo w dil.

Te gad premye video Linda yo, yap sonje Linda te dil pak mennaj li ap viv Ayiti. Sa vle di moun ki te swiv premye video yo, yap sonje sa. Kounya la si mennaj ou Ayiti, ou isi Brezil sa vle di aktyèlman la m gad ou. Bon, pèmèt mwen di ou pou kont ou. Pase yon nèg ki Ayiti gen kè bay kòb avèk ou.
Sa vle di, sa vle di. Map byen manje, map byen bwè. Se tout afè nòmal pou m. De tout fason nan peyi serye, sèks son bezwen primè. Ok, sa vle di chak swa anvan Linda dòmi, li pran yon ti lèt pou l dòmi. Antouka gen dwa pa chak swa men. Trè souvan.
Sou va. Sou va. Ou ka fèl la pou nou wè la hein.
Kòman la? Non, kòman li pa posib pou fèl la. Mwen gen dwa fèl nan chanm mwen, sou kabann mwen. Se tout afè la. Bon ok, banm di nou. Sim ta di nou pa. Kòm si sim ta di nou patenèm nan pa bò kotem epi m gen 6 ou gen 8 mwa Brezil, m rete la konsa.

Bay dwèt oubyen w anvi di bat laponyèt? Sa w anvi di egzakteman? Ah vwala!
Rektifye pou mwen. E, e, e, e, bay dwèt e bay lap, bat laponyèt ou vini avèk kesyon sa la? Non, se de bagay diferan.
Bay dwèt se pou, egzanp, Linda. Bat laponyèt se pou, kisa w fè nan de a? Kiyès ki di w se pou Linda li ye? Non, lè m di Linda, paske Linda se li k fi nan mitan nou. Bat laponyèt se pou, e, anpl, padon, bay dwèt se pou fi, fi bay dwèt,

Pou ta konn yon bagay pa ta vrèman dous. Non, se pa paske m fè l mwen di w, imajine w lè w al fè sèl pou wè ki jan ou manje yon bagay ou sere epi pou w ap redi pou wè ki sansasyon l genyen. Ok, ok, ok, men sa n ap fè, n ap koupe pati sa a, n ap, moun ki t ap swiv pati sa yo, nou pral gen yon twazyèm pati yo ka toujou al swiv pa twazyèm pati a, m panse nan twazyèm pati a ap gen plis bagay, n ap koupe l la epi n ap fè yon twazyèm pati, ebyen a gade twazyèm pati a, twazyèm pati a ap gen plis bagay. Mèt koupe.